Psaume 22 Lapriyè ak louwanj Bondye Bondye, Bondye m, poukisa ou lage m konsa? Poukisa ou rete lwen konsa, san pote m sekou? San koute jan m ap plenn lan, tout lajounen m ap rele ou, Bondye mwen, ou pa reponn. Tout lannwit m ap rele, mwen pa ka dòmi. Men, se ou menm ki Bondye, ki chita sou fotèy ki apa pou ou a. Pèp Izrayèl la ap fè louranj ou. Zansèt nou yo te mete konfyans yo nan ou, yo te fè ou konfyans. Ou te sove yo. Lè yo te kriye nan pye ou, ou te wete yo nan move pa. Wi, yo te mete konfyans yo nan ou. Yo pa t janm regrèt. yo te fè sa. Men, se pa moun mwen ye ankò. Se yon vètè mwen tounen. Tout moun ap meprize m. Tout moun ap pase m nan betiz. Tout moun ki wè m pase m nan rizib. Y ap lonje dwèt sou mwen. Y ap fè siy sou mwen. Y ap di m konsa. Jan ou te konte sou Senyè a, poukisa li pa delivre ou? Si Senyè a renmen ou, poukisa li pa ede ou? Se ou menm ki te fè m soti san danje nan vant manman m. Se ou menm ankò ki te pwoteje m lè m te nan tete. Depi nan vant manman m, se ou menm k ap pwoteje m. Depi avan mwen te fèt, se ou menm ki Bondye mwen. Pa rete lwen m konsa. Malè prèt pou tonbe sou mwen. Mwen pa gen pèsòn pou ede m. Lèdmi m yo anpil, yo sennen m toupatou. Yo tankou gwo towo bèf peyi Bazan. Kote m vire yo la, yo louvri bouch yo, yo ta di se yon lyon k ap gwonde, ki prèt pou dechire mwen. Mwen pèdi tout fòs mwen, tankou dlo ki tonbe atè, tout zo nan kò m dejwente. Mwen santi kè m ap kase. Tout zantray mwen ap bouyi. Fòs mwen ap cheche. Tankou labou nan solèy. Lang mwen kole nan fon bouch mwen. Mwen santi m prèt pou mouri. Tankou yon bann chen mechan yo sennen m. Bann mechan yo Sanem toupatou Yo kraze Yo kraze De men m Ak de pye m Tout zo nan kò m parèt Y ap gade m Y ap veye m Y ap separe rad mwen ant yo men Y ap tire osò sou rad mwen. Pa rete lwen m konsa, Seyè. Ou menm ki tout fòs mwen, prese vin pote m sekou. Pa kite yo touye m ak kout nepe. Pa kite chen yo devore m. Wete m nan bouch lyon yo. Delivre m anba towo savann sa yo. Ou reponn mwen, Seyè. M a di frè m yo tout sa ou te fè pou mwen. M a fè louranj ou lè yo tout reyini ansanm. Nou tout ki gen krentif ou, Seyè a, fè louranj li. Nou tout pitit pitit Jakòb yo, chante pou li. Nou tout pèp Izrayèl la. Adore li, li pa meprize pòv yo, li pa fèmen je l sou soufrans yo, li pa rete lwen yo, lè yo rele l, li reponn. M ap fè louranj ou pou tout sa ou fè nan mitan tout moun lè yo reyini. M ap fè sa! M a fè sa Mwen te pwomèt ou yo devan tout moun ki gen krentif ou yo pou ou. Pòv yo va manje mezi yo kapab. Moun k ap chache Senyè a va fè lwanj li. Y a viv ak kè poze pou toutan. Tout nasyon va sonje sa Bondye te fè. Toupatou sou latè yo pral tounen vin jwenn li. Moun tout peyi va adore li. Se Senyè a ki va, ki Wa a. Se li ki domine sou tout nasyon. Tou gran nèg sou latè Va bese tèt devan li. Yo tout ki la pou mouri. Yo tout ki la pou al anba tè. Yo pral adore li. Jenerasyon k ap vini an va sèvi li. Moun va rakonte isit Seyè bay pitit yo. Pitit yo menm lè y a fè pitit, y a fè konnen. Jan Senyè a te delivre yo, ansanm ak tout sa Li te fè pou yo. Pawòl de Letènèl ki gen tout pouvwa. Amen! Glwa a Dye! Glwa o Sentespri de Dye! Mèsi, Seyè, pou pawòl Ou yo, Seyè. Mèsi, Seyè.